Wawad milti sèvis, ti mado pwodiksyon e li liye sa. Pa bliye rele sou nimewo kap pase sou ekran an eseye rele la pou wè jan ou wè lè konsa liye oh ah monchè pri yo bezwen ah monchè ni prive sou sou nimewo whatsapp wap ti wap pase sou ekran menn ah monchè jan jan ou tandel la menn ah monchè pa gen manti la menn gen moun ki gentan jwenn mayo pal la kelkeswa kote ou ye a nan mond la mande mayo paw la menn mande bèl tenis bèl soulye bèl tyanis menn.

Tout tan gen tan, nou konn sa l ye deja, se ti mesye lakay yo. Mande m ayopò la, se Ayiti l ye. Ayiti! Pa bliye, n ap tann tout moun e nou remesye tout moun ki sipòte nou. Sa k poko fè l tou, nou rete kwè, n ap tann prezans ou. Pa bliye, chanèl youtube la se TV Ayiti. Chanèl youtube la se Sakalawil Ayiti, rele ladan yo.

Pou n fè l nan wad miltisèvis. Pa bliye w ap jwenn bèl tenis, bèl mayo, mayo Ayiti san foto ak foto mezanmi. An n fè l ansanm jan w tande l la e konsa l ye. Pa bliye rele sou nimewo k ap pase sou ekran an. Eseye rele la pou w wè jan w wè l la e konsa l ye. O! A monchè! Pou yo bezwen, a monchè enik prive sou nimewo whatsapp ou a tu wap pase sou ekran menn. A monchè jan ou tandel la menn a monchè pa gen manti la menn gen moun ki gntan jwenn mayo pal la kelkeswa kote ou ye a nan mond la mande mayo paw la menn mande bèl tenis bèl soulye bèl tyanis menn jan ou tandel la enikman rele nan wad milti sèvis sou kaskavew ou pap peye potel ba ou sou non lòt vil nan brezil la ok entlega nou fè entlega tout kote. Pa bliye Big up epi w liye zanmim yo e nap di tout moun mèsi nèt moun ki mande paw la kèlkeswa kote w ye a mèsi anpil e anpil love pou ou. Pa bliye se nan wawad miltisevis wap jwenn lanmou wap jwenn telefòn nan ou ka jwenn wawad miltisevis wap jwenn pdg wawad e ti mado pwodiksyon wap jwenn sa ka la wil anpil love tout tan gen tan nou konn sa l ye deja se ti mesye lakay yo mande mayo paw la se Pable nap tann tout moun e nou remesye tout moun ki sipòte nou sak poko fèl tou nou rete kwè nap tann prezans ou pa bliye chanèl youtube la se tvhaiti chanèl youtube la se sakalawil ayiti rele ladan yo pa bliye abòne e mèsi avèk ou menm mèsi pou fòs ou e pou kouraj ou pi love tout. Jan w tande l la, se ti mesye lakay yo. Big up! Blo blo men bagay nou konn sa li deja men bagay men bagay mezanmi humm sa te rete nou pat konn sa te rete a sa te rete a pi rèd men bagay la wè nan moman map pale avèw la la

Pou n fè l nan wad miltisèvis Pa bliye w ap jwenn bèl tenis Bèl mayo Mayo Ayiti San foto ak foto mezanmi An n fè l ansanm Jan w tande l la e konsa l ye Pa bliye rele sou nimewo k ap pase sou ekran an Eseye rele la pou w wè Jan w wè l la e konsa l ye Oh a monchè Pri yo bezwen ah monchè inik prive sou nimewo whatsapp ou a tu wap pase sou ekran menn. Ah monchè jan jan w tandel la menn ah monchè pa gen manti la menn gen moun ki gentan jwenn mayo pal la kelkeswa kote w ye a nan mond la mande mayo paw la menn mande bèl tenis bèl soulye bèl tyanis menn jan w tandel la inikman rele nan wad miltisèvis sou kaskavè ou pap peye potel ba ou sou non lòt vil nan brezil la ki entlega nou fè entlega tout kote. Pa bliye big up epou liye zanmim yo e nap di tout moun mèsi nèt moun ki mande paw la kèlkeswa kote ou ye a mèsi anpil e anpil love pou ou. Pa bliye se nan wawad miltisèvis wap jwenn nan moun wap jwenn telefòn nan ou ka jwenn wad. Wawad miltisèvis ti ma wawad miltisèvis ti malo pwodiksyon e li liye sa kay la wi.